Nou vle kolabore ak valè yo valè yo gentan ale nou fè dèzane nap bouli joure sal imaj yon prezidan. Li jojo antrave. M pat konn jovenel sa nap vann mwen la. M pat konn jovenel sa. Nou pral nou pral fè yon mach nou pral. But I'm already dead. Mwen map gentan mouri lè sa. Lè nou konn valè yo valè yo gentan ale lè nou konprann valè yo valè yo gentan ale lè nou vle travay ak valè yo valè yo gentan ale lè nou vle kolabore ak valè yo valè yo gentan ale nou fè dèzane nap bouli joure sal Imaj yon prezidan tout kotel pase tout sal fè pa bon. Jounen jodia map wè video de prezidan mpat menm konnen k te egziste map wè de bagay de prezidan mpat konnen k te egziste tout bon bagay yo se jodien yap ekspoze. Bot li gentan ale. Li gentan ale. Tout sak te bon nan jovenel se jodia map konnen yo tout sak te bon lakay li se jou kounya map wè yo paske mwen menm son sèl bagay mte konnen jojo dòmi deyò jojo mele jojo antrave mpat konn jovenel sa nap vann mwen la mpat konn jovenel sa. M pa konn moun sa a. M pa konn tande pale de bon nèg sa a, bon prezidan sa a, m pa konnen l. M konn yon prezidan ki met peyi a an otaj, m konn yon prezidan ki vòlè sesi, ki vòlè sela, m konn yon prezidan ki te fè pwomès ki pa kenbe pwomès li, m konn yon prezidan ki pa t ap travay pou pèp la, m konn yon prezidan ki pa t kolabore a pèp la, m konn yon prezidan ki pa t sansib pou pèp la. Jovenel sa n ap vann mwen la jodi a. Jojo, jomo, prezidan m nan, m renmen w twò ta. Fuck! Yow! Fuck! Sa dur menn. E se pa selman m di nou sa nou pa pale de Jovenel an met Jovenel de kote. Se tout prezidan nou fel. Gen prezidan nou pa touye yo men se le yo fin ale nou di oh prezidan etel te pi bon oh viv prezidan etel si prezidan etel te la oh le prezidan etel te la pandan se tan nou pa janm konn valeur e nou pa fel selman pou prezidan nou fel pou tout moun.

M ap pran istwa Martine Moise. Istwa Martine Moise se youn nan fanm nou bouli plis, se youn nan fanm nou sal plis. Men nou pa janm reyalize Martine Moise se youn nan fanm. M sonje an 2000, lè Martine te fèk, lè prezidan Jovenel te fèk monte. M te fè yon live sou sa. Petèt yon kèlke mwa aprè l te fin monte prezidan, paske lè sa bagay sa te fèk kòmanse, yo t ap kritike Martine Moïse, jan l abiye, jan l mache. Epi m te fè yon live, m di ou pa ka pran yon fam de ri avèk yon timoun ki leve an pwovens, ki grandi an pwovens. Martine p ap janm sanble m, li p ap janm sanble ou. Edikasyon mwen menm avè w avè l pa menm. Son ti fanm pwovens ki soti lwen. Son ti fanm ki gon edikasyon 57 les années 50. Li gon edikasyon pur, li gon edikasyon pwop. M te di sa petèt m pa konnen konbyen lane de sla m te fon live pandan m te nan gym mwen tap di sa. Ou pa ka met Martine ansanm avè m avèk ou. Jounen jodi a map gade Lè sa yo te joure m anpil Yo te joure m anba live la Jounen jodi a map gade nou kap Kap di Martine fanm fòt bèl fanm Modèl ayisyèn fanm edike Martine te toujou edike Se pa jodi a e pa pandan lanmò l la l vin edike Martine son sèvo Martine se te prezidan nou tou. Martine te gouvène mari l. Martine te toujou yon sèvo. Martine te toujou yon fanm fòt. Martine te toujou yon fanm pwòp. Li jis pa t yon fam de ri. E lè m di fam de ri, m pa vle di yon pwostitiye, yon bouzen oubyen non. Li pa t gen edikasyon nou. Li pa t gen edikasyon nou, manman l pa t konn kite l. Li se yon timoun ki grandi. Nan yon lòt edikasyon, ti fanm pwovens, ti fanm pwovens se te toujou edike wi menn. Se pa kounye a non Martine edike. Se pa pandan apre diskou l fè pou mari l la ki fè l edike non. Martine te toujou edike li vin sou pouvwa a mare tou edike li vini tou fòme li jis pa mwen menm li jis pa ou menm li jis pa nou menm li pa gen edikasyon nou pff you know se chans sa nou pa janm ba moun nou pa janm ba moun chans sa pou moun nan montre nou kiyès li ye paske depi nou mete moun nan nan yon bokal nou fèmenl nou jis tonbe vide gaz sou li. Nou jis fèmen moun nan non bokal epi nou kenbel la nou vide gaz sou li that's et nou pa janm stop until lèn souke bòl la nou wè moun nan pa move ankò li mouri nou fè oh apal mouri wi epi lè nou rale moun nan met deyò se lèsa nou wè tout kalite tout bonte nou wè tout sak te bon lakay li ok nou wè tout sak te tout sak te pou li yo. Abiman w pa fè moun ou ye a jan w abiye Jan w abiye pa fè moun kou ye a Jan w mache pa fè moun kou ye a Moun ou frekante pa fè w moun kou ye a Biznisman palan gen moun ou ka frekante ke w pa ta dwe frekante Ekonomikman palan gen moun ke w ka frekante ke w pa ta dwe frekante. E sak fon ti moun legliz ou gen dwa wèl kanpe l pale avèk yon chèf gang kanpil rezon sitiyasyon ki kapab fè yon moun frekante oubyen aji yon fason ke li pa ye. Se pa paske moun nan se sa, ou ka frekante vòlè ou pa vòlè. Sitiyasyon an fè w frekante vòlè. Ou ka frekante yon moun k ap touye, k ap fè tout tan sa yo l ap brase, l ap monte desann.